Pa pali papa! Depi ki lè politisyen ayisyen te gen kran konsa? Mes chers compatriotes, sanksyon Etazini yo, sanksyon Depatman Deta ameriken, li kòmanse fè konseye prezidan mande padon? O o! Eddy m ap di nou. Smith Augustin ekri yon lèt 17 longè pou l mande padon. Mes chers compatriotes, Etazini konn kòman pou l manyen venn sansib politisyen wi. Sa k ta di sa? Depatman Deta ameriken fè konseye prezidan mande padon pa fòs? Ah non mesye dam, ah non nou nou fè wont. Antouka, mezanmi moun yo, nou pote korespondans lan pou ou, nou pral ba w tout detay. Sa poko fini la, ansyen senatè Kelly Sébastien, li pa ka kenbe ankò li pale, Menm Kelly Sebastien ki sou lis 20 pèsonalite ki tap genyen pou fè pati de ekip tranzisyon Guy Philippe lan. Ansyen senatè a eksplike La République ke kenbe Etazini kenbe Alix Didier Fils-Aimé nan tèt gouvènman an, li fè pati de yon plan ki byen monte, ki byen chapante. E si Alix Didier tonbe, Gen gwo enterè Etazini te gen tan genyen an Ayiti pandan tranzisyon sa a, ebyen yo estime yo ka pèdi enterè yo, ka gen rekonfigirasyon ki fèt, kat la ka rebat sou yo. Nou pral pèmèt ou tande nan bon ti mamit, nou gen son, nou gen entèvansyon an, nou pote l pou ou mes chers compatriotes. Dosye tps Bishop Gregory Toussaint kase yon randevou premye fevriye ak tout moun nan ti pyès yo. Nou pral genyen pou n ba w detay, nou pote videyo a pou ou. Antretan, 7 fevriye, se dat sa a Ayisyen toupatou ann Ayiti tankou nan dyaspora a ap veye ki sa k pral pase sou teren politik lan. Men chè konpatriyòt, bagay yo konplike, caricom yon bò, Nasyonzini yon lòt bò, OEA nan wonn sant lan, Etazini ap tire sou fisèl la, Batay politik lan pa fasil, mes chers compatriotes, anpil kesyon ap poze, teren politik lan cho. Se divès pwen n ap genyen pou nou pataje ansanm avèk ou jodi an nan Telegram Actualité an. Deja n ap di w byenvini ou sou Wi Se Sa TV, ou menm ki fenk tonbe sou chanèl lan, pa ezite abòne, aktive ti klòch de notifikasyon an e konsa, w ap rete konekte avèk nou, ou p ap rate okenn nan videyo de fòmasyon n ap genyen Pou n poste yo.
Princesa TV de la perfection.
Tout bon nan won verite sou tanbou, jan ti pwovèb kreyòl lan di l, se lè kat la mare katòz, w ap konnen ki pi gwo blofè k te nan jwèt la. Mèchtawa konpatriyòt, sa k ap pase atè a sou teren politik lan montre trè klèman An Ayiti, moun serye pa fè politik, an Ayiti, moun serye pa ka fè politik, gen twòp vagabon abiye, gen twòp vagabon ti chòt, gen twòp koripsyon andedan politik lan. Mèsi a konpatriyòt, dènye gout dlo k pou chavire vaz lan, Se pozisyon Smith Augustin ki chwazi tjou lakòl, ki chwazi abandone demach gwoup majoritè lan pou yo destitiye, pou yo revoke Laurent Saint-Cyr. Kisa bagay lan ye? Gen moun ki di se presyon Depatman Deta Ameriken Gen moun ki di se presyon anbasad amerikèn, gen lòt ki di se sanksyon Depatman Deta ameriken pran kont Smith Augustin, koupe viza, madanm ki pa ka vwayaje, pitit ki pèdi viza eksetera eksetera, tansyon familyal yo, presyon fanmi ap peze lou sou do konseye prezidan an, gen moun ki di Tout bagay sa yo rantre an ligne de compte ki fè Smith Augustin deside tjou la kòl nan demans pou revoke Laurent Saint-Cyr e mete yon lòt kowòdonatè nan tèt KPT a. Mes chers compatriotes, sa kap pase sou teren politik lan li klè. Sa vle di kisa? Sa vle di ke Etazini ap kontwole teren politik lan, li kontwole ekzekitif lan dan lansanb, li kontwole l, li gen mwayen de presyon l ap ekzèse sou KPT, e li kontwole Primature a travè Alix Didier Fils-Aimé. Gen ansyen senatè Kelly Sébastien ki fè yon gwo deklarasyon. Nou raple nou nan jou k sot pase la yo, genyen gwo kontra Dè santèn de milyon de dola ke gouvènman ayisyen an, leta ayisyen siyen avèk yon konsòsyòm ameriken. Nan tèt konpayi amerikèn sa genyen Evergreen. Konpayi sa ki genyen gwo kontra ak leta ayisyen ki evalye a dè santèn de milyon de dola ameriken, plis ke 300 milyon de dola ameriken sou 10 lane pou yo kontwole fwontyè, pou yo kontwole pò, pou yo kontwole ayewopò. Se youn nan gwo kontra ke leta ayisyen pase avèk dè antrepriz amerikèn, e kiyès ki valide l, kiyès ki siyen l, kiyès ki angaje leta, se premye minis defakto a Alix Didier Fils-Aimé ki angaje peyi an atravè gouvèneman ke l ap dirije a. Antrepriz amerikèn ki deja asire yo kòb sa a se yon kòb klè sou 10 lane, Donk nou panse Etazini pa gen gwo enterè, anbasad amerikèn pa gen gwo enterè pou yo asire yo ke DJ rete, pou yo asire yo ke yo gen kontwòl ti rès tranzisyon paske yo pa konn sa k pral pase apre. Yo pa konnen moun ki pral vin ranplase DJ a li menm, si l pap chavire bagay yo, si l pap mande redefini kontra a, si l pap mande an nou regade kontra a, an nou gade pri kontra a, eksetera, eksetera, yo pa konnen. Yo pa konnen egalman ki sa k ka pase si yon lòt moun rive nan tranzisyon an, èske y ap toujou gen menm mwayen de presyon an, èske moun sa a se yon moun ki pral onèt li menm, èske moun sa a p ap gen grenn zanno ka òfèv lakay yo, eksetera, eksetera. Sektè prive a ap fè lòbi Washington pou Alix DJ, sektè prive a ap fè lòbi Washington pou yo tou, E antrepriz amerikèn benefisye avantaj an Ayiti, donk yo asire yo, yo gen kontwòl ti sektè sa, yo gen kontwòl ti gwoup sa, kontra ap pase, avantaj ap tonbe, privilèj ap bay, eksetera, eksetera. Donk, Alix Didier Fils-Aimé se pa yon aza si nou wè Etazini ap pwoteje l, si nou wè li an mòd I love you avèk Etazini, you nan, nou konprann, nou konprann bagay la. Mechè konpatriyòt, Ebyen, kote bagay la pral pran yon lòt dimansyon, se dènye lèt sa a, ke Smith Augustin, li adrese bay 4 kòlèg li yo nan KPT, ki nan gwoup majoritè lan, jodi an menm, pou l di yo, li rale kò l, li tchoula kò l, nan pwosesis pou revoke Laurent Saint-Cyr. Bon! An nou gade ansanm avèk mwen ki sa ki di. Pò-o-Prens, le 29 janvye 2026. Chè konseye prezidan, chè kòlèg,

Nan menm korespondans sa a Smith Augustin voye bay KPT bay 4 lòt manb Kòsèy lan, se kòmsi li eksprime yon sèten regrè di fè ke l te siyen pou l revoke Didier, paske l di blan tèlman fache, patnè entènasyonal yo tèlman fache yo estomake, li sezi. Se premye fwa li wè Etazini pran yon wout konsa. Nèg la pèdi viza l. Madanm ni fache. Madanm ni estomake. Madanm ni boude. Yo pap ka vwayaje. Ayayay, mezanmi o. Woy, Smith Augustin kraze lit lan. Smith Augustin vann lit lan pou viza. Smith Augustin vann lit lan pou viza. Mezanmi, mezanmi, mezanmi. Humm! Ohh! Antouka, li klè, mes chers compatriotes, nèg kap fè politik an Ayiti, nèg sa yo se lave on bò, kite on bò. Ou pa ka fè batay avè yo, yo pa diferan de militan yo, ou pa ka mennen batay avè yo, ou pa ka kwè nan yo. An Ayiti, nèg kap fè politik, yo pa gen zanmi, yo pa gen alye. Se enterè pèsonèl yo sèlman ki konte. Kòman Etazini fè nèg yo rantre nan ran, fè nèg mande padon? Sak ta di sa? Ohh! Antouka, mes chers compatriotes, n ap kite sa la, n ap vanse, Smith Augustin li refize kosyone manèv ke anpil lòt moun e prezante kòm manèv periyez, ebyen li deside tchoula kò l nan dosye revokasyon ni Alix Didier Fils-Aimé ni Laurent Saint-Cyr nan tèt KPT a. Antre tan, nou genyen ansyen senatè Kelly Sébastien ki fè yon deklarasyon tèt chaje, anpil moun dakò avèk li, ok. Nan deklarasyon ansyen senatè a, li fè konnen Etazini nou wè k ap sipòte Alix Didier Fils-Aimé, e pa love yo love Didier vrèman, e pa renmen yo renmen Didier, se sa Didier ka ofri, ka bay la yo renmen. Li di w Etazini pa konn renmen moun vre. Se avantaj ak privilèj ou pote pou li an li renmen l ap tòtòt. Mes chers compatriotes, nèg yo nan fen tranzisyon an, y ap separe peyi a pa ti kiyè pou yo bay etranje avantaj, antretan, mas pèp lan, majorite a toujou nan kras, toujou pa ka manje, toujou nan malsite. An nou tande ansanm avè m kisa Kelly Sébastien li menm li ta bay kòm detay. Ann ale. Sa w wè ki pase la pou mwen? M panse ke lentènasyonal gen twòp plan pa rapò a 7 fevriye e ke desizyon cpt a vin pran la a se e deranje plan li genyen apre 7 fevriye a. Fòk yo itilize de zouti, de mwayen ke yo gen nan men yo pou ka pèmèt yo fè disyasyon an. Donk, yo pa vle kounye a yo antisipe oubyen yo devye de kote yo vle ale a. Ou wè sa ki fèt la a, li gon ti jan trè difisil pou ke yo etabli pou mwen lyen antre moun sa yo ki pran desizyon sa a, moun sa yo pran de sanksyon kont yo a e aktivite yo nan gang yo. Jiskaske Depatman Deta pwouve m le kontrè, m ta renmen wè sa. Paske lòt desizyon sa yo pran, si gen swivi ki pou fèt, fò yo fèt. Paske ou pa kab kreye imaj sa a pou gremesi otou do moun nan. Si s on desizyon politik ou bezwen fè pase, ou ka fè pase l, men ou pa oblije kounye a itilize yon bagay ki pa koresponn a reyalite yo. Paske, paske, Sèl Jou se m wè gen pratik sa anpil. Swiv pou w wè. Yo akize Maduro paske li nan dwòg. Se nako teworis. Men yo konfin pran Maduro yo pa fè bay li bay dwòg la ankò. Se kesyon petwòl yo pale. Donk dwòg la te ka yon pòt pou yo rantre pou yo rezoud yon pwoblèm. Epi kounya la kò yo fin rezoud li kounya al yon lòt kote. Sa w wè ki pase la pou mwen. M panse ke lentènasyonal gen twòp plan pa rapò a 7 fevriye. E ke desizyon cpt a vin pran la Se y deranje plan l ki genyen a pou 7 fevriye a, fòk yo itilize de zouti, de mwayen ke yo gen nan men yo pou ka pèmèt yo fè disyasyon an. Donk, yo pa vle kounye a, yo antisipe oubyen yo devye de kote yo vle ale a. Ki plan yo? Se li tou pou n ap poze kesyon. Paske sa k rive, fò n pa neglije wòl yo. Paske m pa nan voye monte, ni nan monte ke m pa reyalis. Se nan men yo nou tèl pran pouvwa a, caricom Jamaïque. Lè yo fè konsèy sekirite a ankò, yo se yo k rekri rezolisyon an san yo pa patisipe ni ni gouvènman ni CPT pa patisipe ladann. Kounye a, nou dakò apre 7 fevriye fòs de represyon aprè vini, yo menm y ap chwazi entèlokitè yo politik yo anndan peyi a pou ka pèmèt yo dirije nan moman k apral rive la a. Ò, kòm yo pa genyen pou yo nan tèt pa yo a, jan yo ap fè enjerans lan, yo pa genyen pou yo pale ak pèsòn,

Ameriken yo te alorijin don premye destabilizasyon lè yo jete Ariel Henry ki bay siksesyon devenman nou an fevriye, mas, avril 2024 yo. Nou wè lè cpt a jete jete Garry Conille, nou wè sa k genyen, lopital boule, tire sou ayewopò, ayewopò fèmen, boule biznis, kafou ayewopò e lòt kote. Nou wè konsekans yo. Mentnan,

Èske se yon lekti politik ki pou ou genyen di konkrè e de la lojik ladan l ou pa? Lè sa e gen lojik ladan l, lè sa a ou ka pran desizyon konsekans la yo pa mezire l, men pa vle di obligatwaman yo ta asosye a gang. Fòk ta montre lyen sa a antre yo menm e gang nan. Ou gen dwa pran yon desizyon politik, konsekans desizyon politik a yo pa mezire l. Paske sa yo pale de li a e pa sèlman politik, li ekonomik, li sosyal tou, Lè ap fè dlo, ou pral mete enstabilite sa, ou pral mete ensètitid sa, ou pral agrave l antre moun ki nan entènasyonal, antre moun ki nan cpt a, nan tèt pi wo nivo leta, sètadi, sa vle di ke apre sa ki moun ki pral chita, ki pral pale? Ki moun ki pral konvoke moun? Paske kèlkeswa jan entènasyonal la pral fè l la, fòk gen yon pouvwa, fòk gen yon moun ki gen pouvwa de konvokasyon. Mwen konprann.
Mentnan, si m ale nan responsab pa egzanp lopital ki boule, responsab biznis ki boule, ki di men, Mesye yo nan defann enterè politik yo, yi san balans kòm de lan 42 konsekans yo sa fè pouvwa yo ke biznis ou boule, ke lopital ou boule, ke ke kay ou kraze se zafè k gad ou. Sa pa di anyen. Sa pa di yo anyen. Sa se vre. Bon bagay. Sa se vre. Di yo pa wè bon responsab politik yo. Non. E pa e pa kesyon di yo jis. Paske lè w ap dirije, ou pa dirije pou tèt ou. W ap sèvi. Lè gon desizyon ki pran kounye a, sitwayen ou gonba yo afekte, èske ou teni kont de sitiyasyon y ap viv la nan desizyon w ap pran? Paske chak fwa nèg yo gen enpresyon son kote nèg yo fèmen, yo pa tande, yo pa wè menm paske yo gen yon kote y ap ale tou dwa e ke yon vil si yo frape nan mi y ap ale a. Yo pa teni kont de reyalite ki otou de yo a. Jodi a, sa k ap pase la, se pa yon bagay ki konsène nèg politik sèlman, li konsène sitwayen, sitwayen, aktè ekonomik, aktè sosyal, eksetera e ke nan vi moun yo. Nan sa w bezwen kòm stabilite ou bezwen lapè a, fò ke wou kap dirije a, desizyon wap pran yo, pèmèt le plis posib ou prezève stabilite sa. E vwala, mes chers compatriotes, la a nou sot tande ansyen senatè Kelly Sébastien ki li menm li tap bay pwen de vue li, li tap pataje e pozisyon l sou sa ki selon li menm pouse Etazini ap kore e kenbe ap sipòte Alix Didier Fils-Aimé konsa nan tèt peyi an apre 7 fevriye 2026. Donk Etazini gen plan li, ok, Etazini gen plan l, yo gen objektif yo, yo gen ajenda yo, e si Alix Didier Fils-Aimé se li menm yo wè ki ka egzekite l mye pou yo, Ebyen se yon chwa Etazini fè ki kalkile pa rapò avèk enterè dè Etazini. Donk nan kafou nou rive la nou menm kòm Ayisyen, sa chwa pa nou an ye? Kisa chwa pa nou an ye e kòman nou prepare nou, nou planifye nou pou nou defann enterè pa nou? Sa a se la grand kesyon M ap kite nou ak kesyon sa a an atandan ke mwen pran premyè poz nou nan emisyon an, ou menm ki Kanada, zanmi Kanada nou yo, zanmi Monreyal nou yo, randevou an li pa lòt kote, se nan 3426 Fleury Est, nan Friandiz Bouch Fin, ou menm ki gen lontan Ou dekonekte ak manje peyi, ou dekonekte ak pwodui ayisyen pwodui lakay, nan friyandiz bouch fin wap jwenn bon manje ayisyen. Nap pran poz nan, nap retounen toutswit aprè, e retounen n retounen. Nou genyen mesaj Bishop Gregory Toussaint pou moun tps yo, randevou l ka se avèk yo pou premye fevriye. Nap pran poz nan, nap retounen.

Lèzetazini. Donk, donk, donk se yon evidaman sijè de sousi. Donk, 3 fevriye sa a. 7 fevriye li menm, nou konnen ke manda cpt ki an plas la sipoze fini e an menm tan ta nou poko nou poko klè sou kiyès k ap pran larelèv

Li menm li di premye fevriye se entèsesyon l ye enposib posib pou pèp ayisyen an moun k ap tann ti pyès yo 3 fevriye e 7 fevriye ann Ayiti dosye politik donk Bishop lan li menm li di se sak li l pral pran se lapriyè l pral lapriyè pou peyi an paske bagay yo pa ka ret konsa e nou menm ann Ayiti nou di n ap priye n ap veye n ap goumen. Nap goumen paske pandan nap priye a e fòk nou batay tou pou nou trase desten nou, fòk nou batay pou nou pran respansabilite nou, fòk nou angaje nou egalman nan batay kont sistèm sa a kap toupizi nou an, fòk nou batay tou kont moun sa yo ki kenbe peyi a an otaj. Wi, fòk nou priye, priye san sès, men pandan nap priye a tou, li enpòtan, ekstrèmeman enpòtan pou nou pran respansabilite nou kòm sitwayen. Mes chers compatriotes, pa gen kanpe, n ap vanse. Sekretè deta ameriken an Marco Rubio, li pa fè okenn diferans, li parèt an bandisyon, li pran tout 5 chat yo, li mete yo nan yon menm sak. 5 tèt chat nan yon sèl sak. Se konsa Depatman Deta ameriken kalifye 5 konseye prezidan yo. Pou l ale pi lwen, nan yon odyans ki te genyen, Nan sena ameriken an, Marco Rubio li poze yon grenn kesyon, Quelle est la menace en Haïti? Li te tou pwofite reponn pou l di ke menas ki gen an Ayiti an se yon efondreman sistemik, kote genyen gang kriminèl yo ki kontwole teritwa e ki menase kapasite Leta a pou genyen yon gouvènman stab andedan peyi a. Se sa k fè, Marco Rubio sans réserve li deklare, Nous devons donc adopter une posture de force capable de faire face à cela. Marco Rubio, nan deklarasyon li, li fè konnen Etazini dwe adopte yon posture ki ka fè fas, ki ka kontrekare bandi san fwa ni lwa yo ki pa sispann destabilize peyi an, pran teritwa ak menase stabilite gouvènman andedan peyi a. Men nan entèvansyon Marco Rubio a, malerezman, nan deklarasyon l lè l ap pale, li te fè anpil konparezon e san detour, li pa t met dlo nan bouch li, pou l eksplike devan Sena a Ameriken an nan odisyon an, ke genyen moun nan pouvwa leta a, moun sa yo malerezman yo konsidere o menm tit ke nèg nan viv ansanm yo, ebyen yo sèmante, Etazini, Depatman Deta Ameriken sèmante, y ap fè yo peye tout sa yo fè a, y ap fè yo peye kòm moun k ap destabilize Ayiti, y ap fè yo peye le prix fort. Senk konseye prezidan deja anba sanksyon, Smith Augustin, ki anba sanksyon yo koupe viza l, viza madanm, viza pitit, Smith Augustin tchoula kò l, li mande padon, epi l tou lave men l tankou Pilat, li di nou pa gen dwa janm tande l pale nan zafè politik jouskaske 7 fevriye a rive pou l ranmase baklanklan li pou l kite konsèy prezidansyèl tranzisyon an. Gen moun ki kòmante posture smithovicien an ki di se lach, ki di se vagabondaj, gen lòt ki di depi kilè politisyen ayisyen te janm dwat e efektivman, politisyen ayisyen sa k defile devan m, sa m wè, sa m tande, sa m li de yo, majorite, 99 virgil 9 pousan, yo montre yo pa gen kolòn vètebral, yo pa gen karaktè, E se youn nan bagay ki trennen Ayiti kote li ye a la jounen jodi. Nan yon kòmantè, wa di m kisa w panse de posture, de pozisyon Smith Augustin genyen pa rapò avèk sa k ap pase nan teren politik lan nan Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an. Mes chers compatriotes, rapid vit, n ap pran dezyèm poz nou nan emisyon an, n ap pran poz Ultrabann nan, n ap retounen

Sit web la se www pwen iltraband pwen kòm iltraband bon band. Sa fè 4 mwa depi yo arete Michel ak Pastè Moïse, lage yo nan prizon kote moun pa ka respire. Tout moun nèt nan lapolis ak lajistis, fanmi mò a, di moun yo arete yo pa konnen anyen nan touye Mèt Albert. Pasta man wi zizi se se mediocrite a misye ki ta koz albert mouri hein e pa pou lanmò albert misye pa misye pa pa ladenn madanm nan pa nan kou a se an e la bay la boule a e si madanm nan te konnen kou a albert patap mouri paske li patap dakò pou nèg yo tiye albert paske kouzin an nou ye. Se yon konplo byen monte Evolisyon dosye Michel Adrien, Pasteur Moïse et consorts, yon konplo jidisyè honte enplikan sèten majistra. Yon jistis ki ajenou. Medam e mesye, mwen, Batonye Gaston Etienne, jodi a mwen vini pou mwen reponn anpil moun kap mande poukisa yo kenbe Pasteur Moïse ak Michel nan prizon toujou. Mwen ap di tout moun k ap tande, k ap obsève ke se mechanste, abi k ap fèt nan dosye Michel ak pastè Moïse la. Se yon konplo byen monte ke moun ki nan lajistis fè kont Michel ak pastè Moïse. Men rezon ki fè konplo a klè kon do kòk. Sa fè 4 mwa depi yo arete Michel ak pastè Moïse, lage yo nan prizon kote moun pa ka respire. Tout moun nèt nan lapolis ak lajistis fanmi mò a di moun yo arete yo pa konnen anyen nan touye mèt Albè. Pa sèlman wi zizi se se mezokite a misye ki la kòz Albè mouri hein e pa pou lanmò Albè a misye pa misye pa e pa ladenn madanm nan pa nan kou a se an e la bay la boule a e si madanm nan te konnen kou a Albè pa tap mouri paske li pa tap dakò pou nèg yo tiye Albè paske kouzin an nou ye. Men, konplo a pa kanpe. Komisè Diran ak komisè Bercy-Angan antre nan kabinè m kòm batonye, yo arete madanm mwen anndan kabinè a. Poutan, lwa 1979 sou zafè pwofesyon avoka nan atik 57 entèdi majistra antre nan kabinè yon avoka san batonye a pa la. Lè vis delege Mibel ak Elisma Florvil ke yo rele Mama ke yo fenk nome komisè tribinal sivil Wanament la wè sa pa sifi, yo mache arete yon pakèt moun mennen yo lakay yo, yo bat yo, fòse yo bay manti sou moun yo vle mete nan lis pou yo akize. Kòm se yon konplo, komisè Diran ak komisè Garcia antre byen fon ladan l, fè lapati mache. Men, se menm komisè Diran sa a ki deklare nan jounal AlterPresse ke sou yo yo di li arete moun yo, li pa jwenn anyen yo fè ki mal. Dayè, menm moun ki pote plent yo pa dakò siyen plent yo. Lè nou fin byen konprann ke se yon konplo ki gen anpil otorite ladan l, nou deside fè sa lalwa ban nou dwa fè, nou fè yon aksyon an desezisman pou nou mande Kou Kasasyon voye dosye a nan lòt jiridiksyon paske anpil majistra fè skandal piblik nan laprès ak dosye a ki debouche sou sispisyon lejitim. Nou chita sou atik 429 Kòd Enstriksyon Kriminèl ki di pati a kapab mande pou Kou Kasasyon voye dosye a nan yon lòt jiridiksyon. Poutan desesisman sa fè anpil majistra mal. Dwayen Lysius Brenò oblije pran laprès tèlman li fache. Jodi a dwayen Lysius Brenò pa dakò paske pati a fè sa lalwa otorize l fè. Ki enterè dwayen an genyen pou l vin eksplike nan laprès tout sa yon jij denstriksyon di li nan yon dosye ki poko fini? Nan enstriksyon ke tout moun konnen ki sekrè. Dwayen an. pwofite bay opinyon l, li pwofite mande jounalis èske yo konprann sa pati a fè nan dosye a, li pwofite di kisa li pa renmen ak pati yo. Pandan ke moun pa dwe pale de ankèt yon jij ap fè, Dwayen an pwofite deklare piblikman devan laprès kisa pati yo ekri majistra ki nan dosye a, kisa yo di nan dokiman yo kominike bay majistra a. Anfen, li pwofite mande pou youn nan pati yo resezi yo.

E Lakou de Kasasyon deja resevwa dosye a, se Lakou ki pou deside. Se pa ni jij enstriksyon, ni dwayen an. Le TPI ne peut pas apprécier un dessaisissement en masse. Sa, se sa arè 23 desanm 1965 la ansenye nou. Jij la dwe kanpe dosye a pou Kasasyon deside. E, desezisman an valab pou tout dosye a nèt e pou tout moun.

Pandan yo yo di yo se des avoka epi yo se des amants du dwa. Epi tou depatman an konnen yo se yo ki pi fò nan dwa, se yo ki pi fò, se yo kap dirije Nòdès la paske se yo ki pase dans une grande école ki kap fè dwa.
Dwayen, gen moun nan la repiblik ki konn dwa, ki li nan gwo liv kap koute. Kote repitasyon tribinal la? Kote serenite a? Kote enpasyalite a? Kote netralite a? Kote konfyans popilasyon an dwe gen nan lajistis? Ou è letik?
Men sa ki pi biza ankò, se ke gen yon nòt jij denstitisyon an voye ban m, avoka youn nan pati yo di jij la e yo konstate ke jij la enterese nan trètman dosye a. Yo ekri pou di jij la konsa, li twò enterese. Men, men, ou konprann ou menm? Hum, ou bay lòt sans. Men èske ou konprann sa? Dwayen, kisa ki fè ou fache konsa, opwen ke ou tonbe ap poze jounalis kesyon sou dosye a? Pourquoi cela dérange? Kòman yon jij enstriksyon fè ap kominike chak jou ba dwayen an sa l resevwa nan dosye san se pa yon òdonans li mete deyò? Kòman jij enstriksyon fè oblije ap vin di yon dwayen detanzantan ki sa l twouve nan dosye enstriksyon ki sekrè? Jij Didier Lerasin sòti nan dosye a paske chak otorite te vle yo ale nan sans pa li. Li retire kò l nan dosye a pou moun pa gen dout sou li. Dosye a nan men l ap travay nan dosye a, l ap poze dèz akte densizyon. E m kwè ke gen de pati l tande deja. E se sa, paske m oblije trè sansib pou m konnen pou m chak jou m ap mande kisa y fè. Nan dosye sa a, dwa fondamanto pati yo pa respekte, wòl dosye pa respekte, dosye 2025 ap pase anvan dosye 2022. Jij enstriksyon pran laprès, komisè di gouvènman pran laprès, dwayen pran laprès pou l pale nan menm dosye a. Devan laprès, pandan dosye a poko fini, dwayen Bruno di se jij Kerby k ap ba l enfòmasyon chak jou nan dosye a ki dwe sekrè. Li menm arive ba l detay sou enfòmasyon pati yo. Èske tout skandal sa yo pa deranje serenite dosye a? Èske sa a se pa sispisyon lejitim li ye? Èske nou sonje atik 47 Lwa 2007 sur la magistrature ki di sou majistra yo, depi jij la nan yon dosye kote ki gen sispisyon lejitim, fòk li retire kò l nan dosye sa a. Kou de kasasyon foure bouch nan dosye a. Jij Kèbi montre li gen anpil enterè nan dosye a, malgre lalwa mande l kanpe. Dwayen pa dakò li kanpe. li pa konprann ke desezisman an konsène tout moun ki nan dosye a, jij la dwe kanpe tann repons kasasyon. Anfen, n ap di tout moun la défaite du droit est provisoire et chacun tôt ou tard devra répondre de ses actes. Se yon konplo byen monte. Evolisyon dosye Michel Adrien, Pasteur Moïse et consorts, yon konplo jidisyè honteux enplikan sèten majistra. Yon jistis ki ajenou. Medam et mèsye, mwen, Batonye Gaston Etienne, jodi a mwen vini pou mwen reponn anpil moun kap mande poukisa yo kenbe Pasteur Moïse ak Michel nan prizon toujou. Mwen ap di tout moun k ap tande, k ap obsève ke se mechanste, abi k ap fèt nan dosye Michel ak pastè Moïse la. Se yon konplo byen monte ke moun ki nan lajistis fè kont Michel ak pastè Moïse. Men rezon ki fè konplo a klè kon dlo. Sa fè 4 mwa depi yo arete Michel ak pastè Moïse. lage yo nan prizon kote moun pa ka respire. Tout moun nèt nan lapolis ak lajistis, fanmi mò a, di moun yo arete yo pa konnen anyen nan touye Mèt Albè. Pastè Maury di li se medyokite a misye ki lakòz Albè mouri. Epa pou lanmò Albè a misye pa. Misye pa palade. Madanm nan pa nan kou a. An wè la bay la boule a. E si madanm nan te konnen kou a Albert pa tap mouri. Paske li pa tap dakò pou nèg tue Albert. Paske kouzin nan nou ye. Men, konplo a pa kanpe. Komisè Durand ak komisè Bercy-Anglin antre nan kabinè m kòm batonye yo arete madanm mwen anndan kabinè a. Poutan, lwa 1979 sou zafè pwofesyon avoka nan atik 57 entèdi majistra antre nan kabinè yon avoka san batonye a pa la. Lè vis delege Mibel ak Elisma Florvil ke yo rele Mama ke yo fenk nome komisè tribinal sivil Wanament la wè sa pa sifi, yo mache arete yon pakèt moun mennen yo lakay yo, yo bat yo, fòse yo bay manti sou moun yo vle mete nan lis pou yo akize. Kòm se yon konplo, komisè Diran ak komisè Lyasi antre byen fon ladan l, fè lapati mache. Men, se menm komisè Diran sa a ki deklare nan jounal AlterPresse ke sou yo yo di li arete moun yo, li pa jwenn anyen yo fè ki mal. Dayè, menm moun ki pote plent yo pa dakò siyen plent yo. Lè nou fin byen konprann ke se yon konplo ki gen anpil otorite ladan l, nou deside fè sa lalwa ban nou dwa fè, nou fè yon aksyon an desezisman pou nou mande Kou Kasasyon voye dosye a nan lòt jiridiksyon paske anpil majistra fè skandal piblik nan laprès ak dosye a ki debouche sou sispisyon lejitim. Nou chita sou atik 429 Kòd Enstriksyon Kriminèl ki di pati a kapab mande pou Kou Kasasyon voye dosye a nan yon lòt jiridiksyon. Poutan desesisman sa a fè anpil majistra mal. Dwayen Lysius Brenor oblije pran laprès tèlman li fache. Jodi a dwayen Lysius Brenor pa dakò paske pati a fè sa lalwa otorize l fè. Ki enterè dwayen an genyen pou l vin eksplike nan laprès tout sa yon jij denstriksyon di li nan yon dosye ki poko fini? Nan enstriksyon ke tout moun konnen ki sekrè, dwayen an. pwofite bay opinyon l, li pwofite mande jounalis èske yo konprann sa pati a fè nan dosye a, li pwofite di kisa li pa renmen ak pati yo. Pandan ke moun pa dwe pale de ankèt yon jij ap fè, Dwayen an pwofite deklare piblikman devan laprès kisa pati yo ekri majistra ki nan dosye a, kisa yo di nan dokiman yo kominike bay majistra a. Anfen, li pwofite mande pou youn nan pati yo resezi yo.

Lè w di ou desèzi kabinè denstitisyon an, donk m poko konprann. Donk, men m ta mande aske pati yo, yo resezi yo.
Dwayen, ou pa bezwen vin bay pati yo konsèy nan laprès. Ou pa bezwen di yo sa pou yo fè. Se lalwa ki di yo sa yo gen dwa fè. Depi gen desezisman an mas, e Lakou de la Kasasyon deja resevwa dosye a, se Lakou ki pou deside. Se pa ni jij enstriksyon, ni Dwayen an. Le TPI ne peut pas apprécier un dessaisissement en masse. Sa, se sa arè 23 desanm 1965 la ansenye nou. Jij la dwe kanpe dosye a pou kasasyon deside e desezisman an valab pou tout dosye a nèt e pou tout moun.

Pandan yo yo di yo se des avoka epi yo se des amants du dwa. Epi tout depatman an konnen yo se yo ki pi fò nan dwa, se yo ki pi fò, se yo kap dirije Nòdès la paske se yo ki pase dans une grande école ki kap fè dwa.
Dwayen, gen moun nan la repiblik ki konn dwa, ki li nan gwo liv kap koute. Kote repitasyon tribinal la? Kote serenite a? Kote enpasyalite a? Kote netralite a? Kote konfyans popilasyon dwe gen nan lajistis? Ou wè letik?
Men sa ki pi biza ankò, se ke gen yon nòt jij denstriksyon an voye ban m, avoka youn nan pati yo di jij la e yo konstate ke jij la enterese nan trètman dosye a. Yo ekri pou di jij la konsa, li twò enterese. Men, ou konprann ou menm?
Ou bay non sans. Men èske ou konprann sa? Dwayen, kisa ki fè ou fache konsa, opwen ke ou tonbe ap poze jounalis kesyon sou dosye a? Pourquoi cela dérange? Kòman yon jij enstriksyon fè ap kominike chak jou ba dwayen an sa l resevwa nan dosye san se pa yon òdonans li mete deyò? Kòman jij enstriksyon fè oblije ap vin di yon dwayen detanzantan ki sa l twouve nan dosye enstriksyon ki sekrè? Jij Didier Réracine sòti nan dosye a paske chak otorite te vle yo ale nan sans pa li. Li retire kò l nan dosye a pou moun pa gen dout sou li. Dosye a nan men l ap travay nan dosye a, l ap poze dè zak, dè desizyon. E m kwè ke gen dè pati l tande deja. E se sa, paske m oblije trè sansib pou m konnen pou m chak jou m ap mande ki sa y fè. Nan dosye sa a, dwa fondamanto pati yo pa respekte, wòl dosye pa respekte, dosye 2025 ap pase anvan dosye 2022. Jij enstriksyon pran laprès, komisè di gouvènman pran laprès, dwayen pran laprès pou l pale nan menm dosye a. Devan laprès, pandan dosye a poko fini, dwayen Bruno di se jij Kerby k ap ba l enfòmasyon chak jou nan dosye a ki dwe sekrè. Li menm arive ba l detay sou enfòmasyon pati yo. Eske tout skandal sa yo pa deranje serenite dosye a? Eske sa a se pa sispisyon lejitim li ye? Eske nou sonje atik 47? Lwa 2007 sur la magistrature ki di sou majistra yo, depi jij la nan yon dosye kote ki gen sispisyon lejitim fòk li retire kò l nan dosye sa a. Kou de kasasyon foure bouch nan dosye a. Jij Kèbi montre li gen anpil enterè nan dosye a malgre lalwa mande l kanpe. Dwayen pa dakò li kanpe.

Si sèl Ayisyen kap ka sove Ayiti kisa wap tann pou w mete men w nan pat la ansanm ak Wi se sa TV pa nan voye monte ni fòs kote Yon nouvèl vin nouvèl se lè w gade l sou Wi se sa TV paske tout nouvèl nou se bon nouvèl Wi se sa TV gade n nap gade w de la pèfeksyon.